Nan non Senyè a ki te vèse san l sou le bwa di Kalvè e k ap viv e pou tout tan e pou tout letènite a, mwen salye ou maten an trè fò, dans le nom de Jésus. Donk maten an, vèsè di jou mwen vin pataje ansanm avè w maten an, ki w ap jwenn li nan Ebre chapitre 9 di vèsè 22, ki di, Si san pa koule, nanpwen padon pou peche nou yo. Si san pa koule, nanpwen padon pou peche nou yo. Ebre chapitre 9. Di vèsè 22 Si san an pa koule. Nanpwen padon pou peche nou yo. Donk maten an, mè byeneme an Jezi Kris, nou di Le Seyè Jezi Kri mèsi pou san sa a ke L te asepte pou te koule pou mwen menm, pou ou menm k ap tande mwen. Donk maten an, nou beni non Senyè a pou sa. Menm jan an David ap di nan Som 103, Wi, kite m di Senyè a mèsi. Kite m di Senyè ki pa tankou tout moun nan mèsi. Wi, si se pa gras a Jezi, ebyen ke san l te koule pou peche mwen menm, pou peche ou menm. debt donk pou ou ta peye Jezi pran reskonsabilite sa sou dol fado pou ta pote Jezi ebyen pran fado sa li asepte poul vèse sanl si le bwa di kalvè yo fèl pase pou yon kriminèl. yo fè l pase pou sa l pa ye pou kapab epanye mwen menm ansanm avè w. Donk, si san an pa koule, n ap jwenn padon pou peche nou yo. Ebre chapitre 9 di vèsè 28, Si san pa koule, n ap jwenn padon pou peche nou yo. Donk, maten an nou di Lesenyè mèsi. Nou di Lesenyè mèsi pou san sa a. ke li te asepte ebyen pou te koule pou mwen menm ansanm avè w. San ki lave a, san ki pirifye a, san ki santifye a, san ki dezanchene a, san gade lè mechan an, ebyen di pa gen lavi atravè le sang de l'agneau. a travè le san de Jezi ki te vèse, e li antre, li di, non, san m te koule pou li, san m te koule pou ou, non, non sa pa p pase, o non de Jezi Kris. Donk maten an se espwa sa a mwen menm ansanm avè w k ap sèvi Bondye, mwen menm ansanm avè w ki. asepte le non de Jezi Kri ki te vèse sou le bwa di Kalvè, san ki te vèse a, san ki te koule a, atravè de san sa a, ebyen, ki koz, ebyen, gen bagay ki te kapab prezante, gen bagay ki te kapab rive, gen bagay ke mechan, ebyen, te kapab fè, ebyen, pou te fini. avèk lavi ou, avèk lavi mwen, avèk lavi li, men atravè de san sa a, ebyen li epanye nou, ebyen de grand, ebyen danje ki te kapab rive nou. Epi maten an mè frè ze sè, se avèk vèsè sa kem salye yo. Se avèk vèsè sa kem salye yo. Si san an pa koule, n ap pran padon an pou peche nou yo. Si san an pa t vèse, si san an, enben, pa t asepte koule pou lavi m, pou lavi mari w, pou lavi pitit ou, pou lavi madanm ou, mwen menm ansanm avè w, nou pa konnen kòman sa t ap ye. Donk, ke non Bondye beni. Ke non le Senyè Jezi beni paske l te asèpte pou l te pran chaj ebe pou mwen menm pou mwen menm ansanm avè w te pote li pran l pou nou. Donk maten nou di Bondye mèsi. Nou beni non Bondye paske l te asèpte vèse san l sou le bwa di kalvè pou lavi m, pou lavi w, pou lavi mari w, pou lavi pitit ou, pou lavi manman w, pou lavi papa w, pou lavi zanmi w. E ou menm ki pa rekonèt, enben te gen yon san ki te vèse. Lè a rive pou rekonèt non sa. Lè a rive, enben pou vin asepte non sa. Lè a rive pou vin adapte ou avèk non sa ki bay lavi etènèl ki pap janm fini an, ki se le non de Jezi Kris. Lè a rive, pa gen lè ankò. Donk, men frè se sè ou menm ki poko asepte l, se minit k ap kontwole, se segond k ap kontwole, vin antre w nan bak la, vin antre w nan bak la, e ou va genyen lavi etènèl. ki p ap janm fini an. E se sèl san sa ki kapab epanye w de gran danj yo. Se sèl san sa ki kapab lave w. Se san an de Jezi Kris. Maten an, mè frè e sè, se avèk vèsè sa ke m chati yo. Ebre chapitre 9 vèsè 22, Si san pa koule, nan pwen padon pou peche nou yo. Ke nou deklare sa sou lavi w maten an. keseswa fòm ke èdmi an ta pran, keseswa jan ke l ta prezante, ke nou deklare nan non san sa ki te vèse sou le bwa di kalvè, ke li antre kounye a menm nan kan mechan, ke san sa antre nan kan èdmi an, ke li pete yon lobo nan kan èdmi an, keseswa jan ke espedisyon sa li menm ke l ap fè, Ke nou deklare nan non de Jezi Kris ke tout chèn ki te mare, ke tout kòd ki te mare koulye a menm ke nou deklare ke Bondye ki gen tout pwa kel antre avèk sizo espesyal sa kel koupe tout kòd, kel bouche tout tou ki tap fouye enben pou te antre ladan l dan le presye non de Jezi ki te vèse san l sou le bwa di kalvè. Nou deklare sa sou lavi ou maten an. Ou menm ki dezespwa. Ou menm èdmi an kanpe kont lavi ou ke nou deklare atravè le san de Jezi koulya menm ke l antre ke l fè entèvansyon l pou lavi ou. Ou menm fanmi di ke l pap janm ki pap janm anyen nan lavi ou ke nou deklare sa sou lavi ou koulya menm ke san sa antre ke san sa antre koulya menm ke l fè entèvansyon ke l Pase, kel pase nan kan èdmi an kounya menm. Kel mete, li pete yon lobo kounya menm nan kan èdmi an. E pou pase pou travèse ale dan le non de Jezi. Paske nou gen yon san ki te vèse. Nou gen yon san ki te koule. Nou gen yon san ki te koule si le bwa di kalvè. Nou gen yon san ki te koule pou mwen menm asanm avèw. Ebyen kounya ke san sa pase nan lavi nou. Ke san sa pase nan lavi nou kounya. Ke san sa pase nan lavi nou. Ke san sa pase nan lavim koulye a menm onon de jezi kris si san pa koule nan pwen padon pou peche nou yo mè frè ze sè mwen kontan pou m te salye yo avèk vèsè di jou sa ou menm ki dekouraje ou menm ki de pa chant ou rekonèt ke n gen yon jezi ki te vèse sanl sou bwa di kalvè. Rekonèt ke Jezi te pase, li te peye tout dèt enben pou n te peye, chaj pou n te pote, Jezi te pran reskonsabilite sa yo pou nou. Wi, si san an pa koule, nanpwen padon pou peche nou yo. Ou menm ki pwal tande odyo sa, ke odyo sa sanntifye ou, ke odyo sa fòtifye lavi ou, lavi madanm ou, lavi pitit ou. Ke audio sa fè entèvansyon nan lavi w frè m sè m. Se zanmi w frè Charles Olandy zanmi w konseye w ke Bondye beni w mes frères et sœurs.